Hey, uh, bonjou tout moun e bonswa bon nou ye, se Wandy Polit, uh, John King sou Facebook. Nou gen lontan nan fè videyo, paske 4 an sa swa nan 5 an nan fè videyo. Uh, sa ki important se ke jodi a la, mwen pral moutre ou koman ke um, voye yon prezidan ale pa ka aranje yon peyi, Fè manifestasyon tout lajounen nan peyi a paka ranje peyi a, yon peyi ki gen 215 an depi lane depi li egziste, pou jiskounya moun yo nan mizè, y ap viv sou fatra, peyi a soudevlope, pa gen kouran, pa gen manje, pa gen anyen ki serye k ap fèt ann Ayiti. Mwen pral boute w pou ki rezon ou menm José la ki nan lari a k ap rele anmwe prezidan an, aba prezidan an fò prezidan ale, mwen pral moutre w pou ki rezon tout bagay sa yo ap fèt Chak ane, chak mwa, men anyen pa pa janm ka ap chanje. M ap di nou prete atansyon anpil ak sa m pral di an, pase videyo sa a, jodi a la ou ka pa konprann li, ventan, senkantan, swasantan w ap konprann li, w ap konprann enpòtans li. Sèke si m ap fè alasyon a ke tout jenn Ayisyen, tout Ayisyen nèt ki pa konprann kòman sa k rele Ayiti a fonksyone, ou kab aprann li nan videyo sa a. Pa egzanp, ann di ke Ayiti se yon kawo tè, osnon se yon de kawo tè ke ou menm ki genyen li ki ta renmen pwodui manje sou li. Anben, nan kawo tè sa a, ou genyen twa gwo vye pyebwa ki ladan l k ap souse l ki fè l pa ka pwodui anyen ki serye pou ba pèp la manje. 3 gwo vye pye bwa sa yo se on gwo vye pye mapou ki se la jistis ki pa regle anyen pou peyi a ki pa ki la kap fè lajan ki pa ki pa ba moun yo okenn solisyon ki pa bay jistis nan peyi a ki pa fè ki pa ede ranfose ankenn lwa nan peyi a ou konprann la jistis pa itil moun anyen sistèm jidisyè a pa itil moun anyen se ke son gwo vye pye bwa ki sou tè a kap souse tè a ki pa ka ki tankou ki kouvri avèk lonbraj ki fè anpl lòt pye bwa pa ka pouse nan. Dezyèm lòt gwo vye pye bwa ki sou ti kawo tè oryantal la ka pwodwi manje ki se Ayiti, se yon gwo vye pye sabilye. Sa rele w prezidan pè, m ap pale w tankou m ap pale w kabinè prezidan an, m ap pale w laprezidans. Sa se yon lòt gwo vye sistèm, sa se sistèm egzekitif lan. Se yon lòt gwo vye pye bwa ou gen sou ti tè w la ki fè w pa ka fè pwodwi anpil manje sou li. Ok. Yon lòt gwo vye pye bwa ankò k ap pete fyèl ou, ki fè w pa ka pwodwi anyen nan pye a, pye a pa janm ka viv lan eksterye, Sa yo k rele bwat palman an. M ap pale w bwat palmantè a, m ap pale w sena a, m ap pale w depite yo. Ok. E tou ankò, lè w rive ankò nan menm vye bwat sa a, m ap pale w gwo pye la, yon gwo vye pye lila k ap pèdi grenn ep grenn lila sou tè w, sou ti kal to bezwen fè manje a. Konprann? Ou fè okipe l, ti pye lila ap pouse. Se ki sa ankò? M ap pale w de majistra yo. M ap pale w de direktè jeneral bwat leta yo. M ap pale w de DGI, m ap pale w ba ladwàn. Tout kote so nèt tout moun kap dirije bwat leta sa yo ki pa ka bay okenn sèvis nan peyi a. Sè ke pou vrèman ou ranvèse yon sistèm se pa yon prezidan pou voye ale. Sa se la ke map di ke tout politisyen an Ayiti kap fè politik kounye a konnen l. Moun ki edike yo konnen l. Majò moun ki nan lari ap fè bri nan lari ki panse ke voye prezidan ale pral chanj peyi a ka pa konnenl men majorite moun konnen ke voye yon prezidan ale pa pral fè okenn peyi chanje sil tap fè peyi a chanje tap gentan fèt deja ou voye Jean Claude ale li pa fèt ou voye Aristide ale li pa fèt ou voye Cedras ale li pa fèt ou voye Martelly ale li pa fèt Sa a jan yon prezidan kap fè yon mèd pou peyi a ok pa egzanp gade carter sa a pou wè ok kote bagay yo se ke ou di ke ou vle retire gwo vye pye sabliye sa kap fè kap ki ki ki anpeche yo pwodwi manje sou tè a alright men lè ou retire pye sabliye a sou tè a sa vle di ke kounye a tè sa pral pwodwi manje vrèman pase ou gen yon gwo vye vye vye pye makout pa di lonbren sou tè a ki ki ap kreye lonbwaj ki fè tè a paka pwodwi manje kap souse tout enèji tè a. Ou konn lòt gwo vye pye li la la kap rele grelo ki bann grenn li la sou ti kawotew la. Li pap janm kapab fè manje. Men si w gon kawotè ki plen zèb, ki plen gwo vye pye bwa ki pa itilize nan anyen, avan ke w ka pwodui men sou kawotè sa a, fok ou kapab rele sou tè sa k rele netwaye tè a. Netwaye tè a se koupe vye pye bwa ki pa itilize nan mèd yo. Map pale w laprezidans, retire l. Li pa itilize nan mèd la nan moman an. Ok la prezans pa itil nou anyen sa prezidan anbeyou fè pou peyi a anyen ou pa fè pou peyi a on merd ou ann sa son gwo figura ki soti a la ki anbèk pete afè manje ou retirel dezyèm nan se kisa ankò ou gon on gwo vye lòt pye bwa ki se on gwo vye pye mapou ki soti a ki fè kaba ki pwodwi manje li rele la jistis se pa anyen moun se on itil moun nan peyi a retire yo. Ok Gouve pi bwa sa gen nan la jistis lan gouve vye pye mapou sa ki pa pitin anyen nap retirel tou nap retirel ok se sa. Kounyea eske ou wè valè kè kòmanse genyen koulè ou kapab pwodwi manje nan peyi ou nan ti sousi kawòt ou genyen sa se ayiti ki la ti bwat sa se ayiti se tout vye bagay ki nan peyi a ki rive ak peyi a paka mache a nap retire Se ke ou retire sa k rele bwat lajistis lan, ki pale ti non mèt k ap kite souse lajan w, tout ti kòb ou fè al nan lajistis, mete ou nan prizon pou granmesi, pa m kaba jistis, pa m kaba pèp la jistis, ou retire l. Ou konprann? Ou retire prezans nan platfòm mèt pou nan moman, ou retire l. Lòt bagay w ap retire ankò se ki sa? Se palmantè a, bwat palmantè a, al pale ti non mèt! Papa ta bay ti nan anyen nan peyi a lwa yo pa vle aplike yo menm kap aso lwa menm se tou chanpre la yo bay ti nan merd nan peyi a fè manifestasyon pou gran mesi retire neg sa yo ok bwat palmantè a ou retire palmantè a kounya imajine w ke ti pwen wouj sa yo pi ban ti pwen wouj sa yo ki sou ti kawo te a reprezante tout vye majistra ki nan peyi a ki pap fè anyen tout majistra ki nan peyi a kap pran kob yo pap fè anyen On majistra ki pa nan nivo Wilson Jeudi ou dwe retire l. Se sa ti fre ou sa yo pa repare la a sou tè a. Konprann? Sou ki ban ti pye, m ta di yon ti pye raje ki sou yon tè ki pa itil nan anyen, bwè zòrèy bay sou tè a, fò ou kapab retire tout ti pye bagay sa yo sou tè a, tout pye raje sa yo, tout pye bwadchenn, pye bagay ki pa itil nan anyen sou tè a pou w ka pwodui mayi, manyòk sou yo. Fò ou kapab retire l. Tout direktè jeneral ladwàn, direktè jeneral DGI, direktè jeneral nan ona ki pap itil nan anyen nan peyi a, kap fè lajan ki pap itil yon mèd, ki ap fè kontrebann antre nan peyi a ki pap itil anyen nan peyi a, revoke yo. Pi lwen ti lòm di a, sa n ap fè la. M ap mete w pou retire yon sistèm, pa pou envèse, si yon lòt bezwen ranvèse. W ap pale ke bezwen w ranje Ayiti, men w pa anpè de lòt bagay, w ap pè de prezidan, w ap voye prezidan ale. Konprann? M ap retire sa yo la. Ok? Ahh map di janm di an sè ke video sa ou pa va konprann li men apre 20 tan 30 tan wap eseye konprann egzatteman kòman pou chanje yon sistèm se pa rele aba prezidan jovenel aba prezidan se lòt bò aba se lòt bò ok ou ret se pou bann nèg sa yo kap kraze peyi a ki bay itil anyen apre sa ou ret kisa ankò konprann ou rete kèlke prè ti prè bgy sa yo sa reprezante. Ti pwèble sa yo se pi bann moun kap lòt ayisyen kap viv anpè kap kraze peyi a map pale w moun kap jete fatra atè yo kòman ke w pral koreje moun sa yo konprann moun kap jete fatra nan lari yo moun kap vann sou twotwa lari a konprann moun kap sikile jan yo vle nan peyi a map pale w bann sikilasyon bann machin yo machin ki fè lari a sal tankou ou wè tankou epeng ti dan jan moun yo di l lan Se pa ke w pral ranje bagay si w fè peyi a vin mache. Paske w pa ka chèche yon peyi pou e koz ou pa chèche prezidan, ou pa chèche palmantè, ou pa chèche se lòt bò. E tou, machin yo sikile jan yo vle, yo pake nou jan yo vle nan peyi a. Ou konprann? Moun yo jete fatra yo lè yo vle, yo pise kote yo vle. Se ke tout ti bagay si w fè w ka retire yo nan peyi a pou peyi a mache byen. Si w ka chanje fason ke moun yo ap opere anndan peyi a, fason ke moun yo ap, m te ka di, ap sikile nan lari an apre yo chofè yo. Kounya la ou vin gon ti kawo tè, ou retire tout vye fatra k nan kawo tè a, ou retire tout vye pye bwa ki nan kawo tè a, kounya ou kapab ranplase l. Kòman ranplase gwo vye vye pye mabou sa ou te koupe a? Met yon ti pye kokoye nan plas li. Vye pye sabliye sa ou te koupe a, m ap ba ou pa sistèm jidisyè a, a men mete yon ti pye m te ka di yon ti pye mango nan plas li. Konprann? Gwo vye pye sabliye ou te koupe a, Mete yon ti pye zaboka nan plas li. Sa m vle di pa la. Ou konprann? Yon ti pye zaboka. Sa m vle di pa la. Pil bann moun sa yo ki nan gouvènman an depi sou tèt syèk, depi 215 an pase, sou depi sou Divalye, moun sa yo, se pa anyen y ap regle, se pa anyen y ap itil. Retire yo, ranplase yo pa de jèn, Mapòt, jèn nan se senbolize mapòt dan vre lò lè m di w plante yon ti pye man yon ti pye mango yon ti pye zaboka yon ti pye kokoye sou tè sa se sa m di w la ranplase nèg sa yo e paran y ap itil ou ranplase tout direktè jeneral sou nan dwàn yo ki p ap itil nan anyen an ranplase yo pa dè jèn wi lò m wè yon ti pye mango li pa vin nan yon an menm jou an Nan do anpil zaboka li pa pral depann nan menm jou an, men w ap gen espwa apre kèlke kèlke ane, kèlke mwa l ap bay on rezilta, l ap ba w l ap ba w on grenn mango, l ap ba w on grenn on grenn zaboka. Men lè w gen pye makout sa yo ki dwe ki sou tè a, lè w gen pye sabliye sa yo ki plante sou tè w la, yo pa itile w anyen. Anben se sa sistèm sa ki la a reprezante. Yo pa itile w anyen. Meyè fason ke pou devlope peyi a, pou ranje peyi a, fò kapab dechouke sistèm sa a, retire sistèm nan. Retire sistèm nan pa vle di ke voye prezidan ale, kite palmantè, kite, kite an branch jidisyè. E pa sa l vle di. Si w vle chanje Ayiti vrèman, moun ki nan lari yo, men sa w ap fè. Ou pa ka fèmen peyi a pou toutan. Ba peyi a, ba moun yo yon semèn pou yo ka al nan mache, fè mache, fè pwovizyon, fè ti bagay yo. Pandansetan, ou menm tou, jèn Ayisyen, m ap pale w nèg petwo, nèg petwo karibe yo, petwo chalenjè yo, mete avèk, tankou m ap pale w lòt òganizasyon, m ap pale w òganizasyon chofè yo, lòt òganizasyon ki egziste nan peyi a, mete avè yo, travay sou de seri de fòmil, sou de seri de tankou règleman, kòman ke nou menm nou pral jere peyi a. Se sa m te ka di nou. Lè nou revoke pi bann palmantè sa yo, revoke pi bann bagay nèg ki nan kabinè prezidan prezidan yo, lè nou revoke pi bann moun ki nan ba palè jistis yo, lè w revoke pi bann moun ki nan ba tankou mapou direktè jeneral bwat leta yo, pa kiyès ou pral ranplase yo? Fòk ou gen yon plan ki byen detèmine. Fòk ou gen yon plan ki byen detèmine. Ou pa ka jis revoke nèg yo etou ou ba ameriken peyi a. Ou pa ka jis revoke nèg sa yo etou fè dominiken vin pran peyi a nan men w. Fòk ou gen yon plan ki detèmine. Si w fè sa, m ap garanti w ke w ap kapab destabilize sistèm kowonpi sa a ki rele sistèm politik ann Ayiti a. Toutan ke w pa ka fè sa, Ayiti ap toujou rete nan povrete. Toutan ke w pa ka destabilize sistèm lan, pa wè w retire nèg sa yo nèt, sistèm lan ap toujou rete kowonpi, pa gen okenn prezan k ap jwenn okenn Ayiti, pèp la ap toujou rete nan mizè a, nan fatra a. e moun ap tou mouri grangou, moun ap tou kite peyi a, an m te ka di, ale pran kann tè pou al nan lòt peyi. Sa se reyalite m ba ou la. M pa vin ba w manti, m pa gen okenn bak pou m pral, m pa pral goumen pou plas prezidan, m pa pral, m pa gen anyen, tankou okenn enterè nan bagay politik ann Ayiti. Men, ou menm ki nan lari a, m ba w reyalite w. Ou ka fè rèz, w ap kouri, boule peyi a, fè makak, li p ap itil w anyen. Wi! Fòm ka diw mèsi dèske ou gen kouraj pou kanpe pou di ke ou vle yon lòt vi, ou vle bagay yo chanje. Men, jan pou vle bagay yo chanje a, ou pa ka di yon prezidan ale pou espekte ke, oswa pou espere bagay yo pral chanje. Li pap chanje. Reyalite a, si ou bezwen chanje Ayiti, si ou bezwen ou menm, ou gen yon pi bon Ayiti, ou gen yon pi bon Ayiti, pitit ou gen yon pi bon Ayiti, wap bezwen dechouke sistèm lan antyèman. Se menm sa sa vle gen pou ou? M espere ke ou menm tou si w genyen kèlke ide w te vle pataje, si sa m di a ou pa dakò avè l, ou kapab ekri anba videyo a pou di ke sa w panse. M pral poste videyo a avèk imaj sa mwen te genyen a oparvan pou ou menm si w pa t konprann sa l te ye pou w kapab konprann, pou w kapab gade li pou di ke Si w gen yon kawo tè ki plen gwo vye pye mapou ou byen stabilie pye li la, anben si w bezwen fè manjri tè sa a, fò w kapab koupe yon lòt gwo vye bout pye bwa sot pay ti lanyen an, ranplase yon pati pye bwa ke yo pa wè manje. Yon bagay ki fasil! M mete l nan nivo kote ke yon abitan kapab konprann li. M mete l nan nivo kote ke yon etidyan ki nan k ap fè preparatwa 1, preparatwa 2 kapab konprann li. Se yon bagay senp li ye. Se moutre jan Ayisyen an pa konn kòmanw pou l itilize lespri l, sèvo l, pou l konprann sa k ap pase nan peyi l e kòman ke pou l pote solisyon pou sa. Se sa l ye. Ankò non m se Wandi Ipolit, yon lòt fwa ankò n ap pale plis. Bye!